An bon dim la. Mwen gentan tcheke w anba m pat jwenn ou non. An ou pase anba a men. An si m pa jwenn ou anba anlè pou m jwenn ou. Monchè ou konnen depi m pap fè anyen anba a la m oblije moute anlè a la m vin nan baskèt la anlè a la m vin gad timoun yo kap jwe. E sa l ye.
Monchè bon mouvman m tcheke w la papa. Sa l ye la. Alò konnen pou patnè m yo ki ka jere m. Monchè yon ti fanm fenk kwaze la frè. Ebyen pale avè m monchè. Oh fanm sa tèlman resan men. Fanm nan gon jan, fanm nan gon jan lap mache map gadel papa epa ti bagay non freo. Men lajè anba manzè men. Manman mwen. Yon ti alagason papa. Wouyoulouyy.
Ou pa ka ap pede bonm son san imaj. Yo. Ou pa gen fotol bonm wè, bonm wè, bonm wè. Non, telefon mwen lakay lap chaje. Ah.
Yo.
Fèm wè fanm nan men. Gad manzè papa. Yo. Sim pa trive sou manzè mta regret men. Monchè, m gentan pale a fanm nan li menw tonbe tout bay. Ah men madanm ou gentan renmen. Sa liye, non ou konnen koze, koze. Demen CV la m gen randevou a fi a menn, fi a m di banm tcheko menn pou ou ka jerem de twa frèch menn, sa liye ou konn nèg pa, nèg pa twò gen bagay se ti rad rive nèg ap mete menn. Ou kòmanse byen ou fini mal. Sak pase menm. Ou janm wè lot rad sou mwen? Sa e tatou liye sou mwen frè. Oh my God. Tatou yo kole sou mwen tankou tatou frè. Koman sa?
Bon m pa janm retire yo sou mwen. Wè le swa m oblije rete tankou boutèy. M retire yo pou m lave le maten m mete yo sou mwen frè. Chae! Wè si wap byen gade la wè. 10 ti kochon m nan lari a. M gon sèl ti grenn sandal la. M rele l ti monbyen. Chae! Se lè gon fèt. Lè gen fèt yo envite m nan fèt, lè gen gwo sesi sela, ou wè li, se lè sa m met sandal nan pye m frè, lè m ap pran lari pou moun pa konn afè m. E sou foulay m ye wi frè, depo mouda m nan lari wi frè, yon mouda chire m ye tande dò. Oh my God!
Yep!
Menm nan kouri la wi menn. Oh ou chofe,
ou chofe e fanm lan ka wè anba w. Ou gentan fin bal tout kanaval manti sa yo vre epi apre sa nou wè anba w la wap lèd. Fanm nan konnen manman ap viv lòt bò men e manman kap jere m men. Manman mwen eeh humm men fòw ta degaje w jere sa wi frè tcheke yon lòt kote. On sèl kout kle m gen la menm. On sèl patnè m gen la m ka tcheke misye pou misye jere m. Kiyès? Kenn pwoblèm li menm.
Oh ese tcheke misye pou wè. Tchekel, tchekel vreman. M'pral jere sa pase ou wè lè y'ap avanse la m'pral jere sa e aprè m'ap tounen ba w baz. Ebyen pa gen cho non. M la, m poze m la, m'ap distrè m nan basket la la.

Ou pat ka di map viv lòt bò pito.
E pa mwen kap jerew.
Frèm banm diw yon ti bagay, wè rad yo m gen anndan la, yo tout lave, wè yo tou pwòp. M pa pral baw rad pwòp vin kouche atè a fanm mèt vin sal rad mwen. Mwen kouche m pap kapab papa. Wè yon sèl bagay map ka prete w, wè sak sou mwen an, lè w prale map baw e lè wap potel, wè fòw lave.

Mesye ap vin pran tout sam genyen menm lakay mwen la papa antouka frèm voye yo sou do m bare sachè la pou m baw. Fòk avanm pou nan menm tou.
Kisa?
Enben relem pa baw fini. Antouka respè frèm. Frèm pa bliye lwa pot afè bon bon pou lave l frèm.
Alèz. Gade lavi ti jèn mesye pa bon isit. Nèg la e peche m gen rad sou mwen. Levem nan domi men kounya la. Map kabal rad pwop mwen yo. Map brose dlo.
Kenbe m dlo bagay. Talè.
Koman w rele m la? Hum li pa konn sa rele epa oh manman mwen ye. Tann mwen, m pa konprann kijan w vin sou mwen konsa jodi an, kòman se ti papi, cheri, doudou, waww.
Laisse te dire. Eske yon jou m janm mande w lajan pou w lonje l ban mwen? Reponn non. Cheri banm di w ti bagay, kisa k pase w jodi a konsa, kòman w vin sou mwen la? Mwen.
Ou vle fè m konprann ke ou gen yon lòt moun sou ou tou? Non, m oblije di sa. Mwen tèlman gen yon lòt moun, m gentan ranplase w nan tan. Sa fè 1 an depi m genyen l. Li ban m tout sa m bezwen.
An, sa vle di lè m konn w ap fè m ti sipriz yo. Ap eseye menm lajan lan k ban mwen ki fèm achtel pou ou ki fèm ba oul ou pa romantik ou pa janm peye bil mwen ou pa konn pouki ou janm tande mizik ki di love pa peye bil la an m pa tandel ui. Cheri sa vle di ou vle fèm konprann ke yon lòt nèg ou arive kitem jounen jodia. Ah m fè 4 ans avèw m fè 4 ans ap pase mizè avèw. Epa 4 jou non di la se 4 ans wi cheri. Ebyen 4 ans m fè ap pase avèw e tout mizè m e mizè m ap pase sou mabo la wi. Chaee. Antouka. Kounya w lagem tankou 2 bra pandye. Ah!
Ou se yon initil baz. Oh my God.
Cheri e ou menm sa ki konn ap dim papi m renmen w m pap janm kite w map toujou la pou ou a e ou menm sa jounen jodia k kanpe konsa avèm. M pa renmen w ankò ou pa konprann mwen m pa renmen w ankò m pa gen santiman pou ou ankò.
M pap travay, m pa gen kòb, m pa ka gen fanm. Ou konn sa tou? Mwen la fèk konn sa. Ban m jwenn sou pawòl sa. Epi, wè telefòn mwen nimewo telefòn mwen mèt bliye sa. Èske ou gen konsyans de sa ou di a? Msye gad mizè m non. M pap travay, m pa ka gen fanm. Fanm nan te toujou konn ap di m, Cheri, ou se vi m.

Alo. Yo, sak gen la menn? Ah nèg poze frèm, sa kap di la? Ah ou konnen, ou poze, kote ou ye la, kote ou ye la, kote ou ye la menn? Ah mouche, m poste m devan lakay la menn, sa w genyen menn papa? Yo, ah m pap ba w manti menn, se yon pwès. Madanm ou m wè la baz. Madanm ou frè, madanm ou! Sa, sa l genyen, li fè aksidan? Ah prefe aksidan l te fè. Fè pa w ti patnè la kap pase la frèm.
Madanm ou ak patnè. Madanm ou frèm.
Madanm ou ka patnè a frèm. Ki kote ou wèl menm menm. Antouka yo kote m konn ap poze an menn m konn ap trip la yo manzè ap fè kap pase la bon sou alèz sou sòti kounya wap jwenn li. Yo ou mèt rakwoche menn rakwoche rakwoche. Alèz alèz alèz men pridan wi papa. Bèl peyi papam.

An se pou misye yo te kitem nan.
Kiyès misye yo te? Em konnen ou. Bann je chèch.
Ou di kote kote. Apami sa ap leve men ap gad akote ap gad si kite mele moun dam moun ap gade nou. Frèm banm di ou. Kòm ou ak madanm ou mwen madanm ou ap goumen pou ou. Banm di soti leve. Banm di banm di ou. Gade gade gade marim byen pou ou. Vire vire cheri vire. Epi ou al ka sou la pou gade zèl gwo yo. Gade gade ou. Ou tou.